Maten an ke nou di bonjou, bonjou avèk tout zanmi nou yo, zanmi Facebook nou yo, patriyòt nou yo, kolaboratè yo, kolaboratris nou yo, e nou salye w nan non Jezi jodi a ki se 19 fevriye. 2020 ke nou salye w nan non Jezi pou nou kapab vrèman parèt devan yon ekran kòm yon bagay nou pa abitye fè. Nou pa abitye fè, ap fè tankou lòt moun ap fè eksetera bagay sa yo sa pa enterese nou ou konprann mwen? Li pa enterese nou e nou di nou se frè w an Jezi Kris ki se Charles Yvon e nou se nèg Gonayiv Nou kapab byen di tou, maten an konsèy ke nou vle pataje ansanm avèk ou a, premyeman, maten an nou pa vin preche ansanm avèk ou, nou pa vin preche, wè nou pa gen bib nan men nou, nou pa gen anyen nan men nou, men sèleman, sa m pral di nou an, ti mesye dam, Esèm frèm yo bagay la danjere. Bagay la malouk. Kòm premye fwa tou m ka antre nan sistèm nasyon pam nan poum dezaktive yon aksyon konsa paske sa fèm mal m santim paka eziste ankò. Men pou nou pa bliye grandè Senyè a ki se Dye dè zame le gran kreyatè. Selon 1 Korentyen chapitre 5 apòte Pòl di ke nou pa gen dwa jije moun deyò yo men moun ki andedan yo nou dwe jije yo selon aksyon k fèt la. Selon sa ki fèt la. Se sa k fè maten an. Mwen toujou di nou nan mesaj nou, nan tout sa n ap fè, nou toujou di nan Matye 28, vèsè 19, 20, li di, Ale tout kote pou nou anose levanjil Kris la. Tout sa ki kwè yo, yo deja sove. Batize yo, yo deja sove. Men maten nou pa gen kapasite mwen ansanm avèk ou pou nou ale lòt kote, ni nou pa gen viza pou sa tou, men se nan pawòl nou, sou Facebook la, pawòl nou sou WhatsApp la, kèlkonk, epi avèk zanmi nou jan n ap kominike. E nou kapab di, nou ka fè tout sak posib pou nou pale nan Senyè a. Men maten an mwen di w ke nou pa vin preche de la Bib avèk ou. Men nou swete w ke maten an nou di w ke Jezi Kris renmen w. E l te mouri pou tout moun. Malgre ke w wè peyi nou ap konsa konsa, pa rete, pa rete bay tèt ou pwoblèm. Bondye konnen ke peyi a egziste paske se li te kreye. Ayiti. Maten sa nou pral di ansanm avèk nou an, Ayisyen k ap viv a tout peyi dan le mond antye, m pa bzwen konnen ki kote ou ye a, depi se Ayisyen parèy mwen ou ye san koulè nwa, de ti koulè nwa ou genyen tankou m si se Ayisyen mwen pa di Afriken, mwen pral di Ayisyen, Ayisyen yo. Mezanmi, mwen mande yon gwo eskiz respè chapo ba, sa m pral di an ki pa fè m plezi. e ki p ap janm fè nou menm youn plezi. E sa fè gen anpil atis, komedyen, ni ansyen, ansyèn komedyen yo k ap fè fim eksetera, bagay sa yo, voye sou Youtube, voye sou sesi sou lòtbò, nou menm, nou pa janm enterese nan bagay sa yo, nou plis enterese pou nou di ke avèk yon zanmi Jezi Kris renmen w e li rele w, selon Matye 11 vèsè 28, il dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Epi nan vèsè 29 la, li di, Pran jouk mwen mete sou zepòl ou, paske jouk mwen dous anpil. Sa a, nou gen obligasyon, kòm apot Efrèm, nou gen obligasyon pou nou ansenye levanjil. Men, maten an, se pa nan yon legliz nou ye, se nan yon lari nou ye, devan yon pòt nou ye, ke n ap al esplike w sa k pase de nasyon pa nou an k ap fonksyone nan yon eta ki pa bon, mezanmi. Malgre wap wè kidnapè Haiti esetera grangou moun ap kriye pou kite Haiti yo pa gen kòb esetera kidnapè ap touye moun yo maltrete yo men nou toujou gen yon lòt pwoblèm ki difisil toujou ke nou pa ka fè korepsyon men san korepsyon nan pran yon moun kap ka fè yon bagay ki legal fò tande yon lòt ki pou ede bon mwen menm moun korije m se ayisyen m ye menm lè ke m te fin lekòl m te fè kite tout bagay etidye men m bezwen yon lòt. ki pou plis ede m. Pase lè w ap li nan Apit vèsè 26 pou kontinye, Letiopyen an di, si m pa gen yon moun ki pou montre m Filip, kòman m ap ka fè konnen? Epi li te gen nivo lektè li te fèt plis ke Filip. Ok. Se otrefwa m ap travay yon kote, mezanmi, mesyedam ta renmen sa m pral di an. Se pa obligasyon ban nou, men li gen obligasyon pou fè lòt nasyon pa yo konnen, nasyon pa w la konnen ki nan lòt peyi, ki nan lòt peyi pou wè kòman ke Ayisyen an gen pwoblèm. Lòske li kite Ayiti, li pa ka pale pou ki sa l kite Ayiti, men li kanpe tandiske se vann l ap vann Ayiti an kòm ete jan kidnapè a fè Ayisyen yo. Men sa yo bay yo pa bèl, yo pa bèl, yo pa bèl. Yo pa bèl, se Ayisyen, Ayisyen nou ye, fòk nou lè nou pare devan lòt nasyon, fòk nou konn kòman nou pral prezante sitiyasyon peyi a e pa vann peyi a nan kondisyon dezagre. Map travay yon kote gen yon pèsonaj ki antre nan negòs la kote map travay la, misye di bon an nou fè yon ti dyalòg de peyi yo non, ki konbyen peyi ou vwayaje, mdi misye men tan peyim vwayaje, men tan peyim ale, men tan peyim ale. Epi mdi elimine, li di non mpa vwayaje paske mlegal lakay mwen. Yon brezilyen, yon pèsonaj brezilyen. Li di, Bon, m t ap travay nan yon finka, nan yon konpayi ki gen 20 Ayisyen, gen ladan yo kretyen, gen ladan yo brè, eksetera, gen ladan yo ki sesi, sesi lote. M di, Ok. Li di, Li di, Monchè, men m wè karaktè w pa menm karaktè ak moun yo. M di, Poukisa? Li di, Pafwa m konn wè mesye yo ri, fè bagay, fimen. M di, Non, tout moun gen yon karaktè diferan. M ka chwazi konsa. Ou ka konsa manman m, papa m te fè. Ou ka fè a Dye kreye mwen. Ou konprann mwen? Ou konprann ti mesyedam yo? Tande byen! M ta renmen video sa pou nou fèl rive nan nomb de peyi kap viv nan lemond lan pou nou wè sam pral di an se ton bagay youtube se ton bagay non moun fò konprann jodi an ke nou se nwa fò nou bay tèt nou respè mesye dam misye di konsa gen 6 nan mesye yo ki di konsa e yo kite ayiti paske ayiti pa gen manje paske ayiti pa gen job ayiti pa gen aktivite. menm pou papa yo manje nan ti manje ti bebe pitit papa yo genyen pou papa met ti kal nan bouch ti bebe a ladann pou papa yo manje mezanmi m santi m sote m estomake m di kèt m di gade byen ki de ayisyen li di tou ou wè sa granmoun nan di li di m kwè ke m pa fin kwè a san pou san m di m di men sa son manti pou l ta ye m di bon pèsonaj la kòman ke w konprann. Nan deklarasyon sa k fèt la. Pou yon granmoun pou l manje se ti kat lò k ap met nan bouch ti bebe pou l jwenn ladann. M di bon e granmoun sa menm kòman l fè viv? Kòman l fè gen yon kapasite pou l leve mache? Mezanmi ayisyen nou yo. Ou wè sa Bondye fè? Se sa l di nan Lik 12 vèsè 2 pou l kontinye, li di ke tou sa ki fèt nan mitan lanwit li genyen pou l parèt gwo midi, Ebyen pa gen 15 jou aprè sa mesye mesye yo di e pèsonay la, yo tou voye al nan travay la. Kounye a tout nan lari, pase y ap vann Ayiti. M santi m sezi, m santi sa fè m mal anpil ti mesye. M santi sa fè m mal anpil mesye dam k ap viv o Brezil, k ap viv Ozetazini, k ap viv Gwadloup, k ap viv Sendomeng eksetera kote w ap viv la. Fè respè w tande, Ayisyen w ye, ou pa ka vann lakay ou. Gen ladan yo k pati, yo viv lòt kote a. Oh papa yo mouri, manman yo mouri, al nan legliz fè yon pil demand, aprè lè pastè legliz yo vin konnen, kòmanse ap detwi tout ayisyen, ou menm, menm si ou kòm yon lidèchip, ou vin pa gen valè devan lòt yo. Sa pa fèm plezi, m santi sa estomakem anpil anpil. E m paka di paske m ayisyen non, men m ka di ke se paske map viv avèk nasyon ayisyen an. Ou konprann? Sa fè ke m santim, sa ban yon pakèt pwoblèm. Mezanmi, mesye dam, pran san nou byen nou tande videyo a, kisa mesye yo di? Ayiti pa gen manje, pa gen anyen, yo pati paske pa menm pou papa yo manje, nan ti kal manje, nan ti lò, y ap bay ti pitit yo pou yo bay ladan yo. Lè Brezilyen ap diskite avè m, bon, ou kwè se lòm ye, m bezwen estomake, m di non, m pa dakò sa. Li te di m pou yo kite travay la, m pa ta renmen pawòl sa. Lè misye pase men nan kou m, nou kòmanse pale, m ap esplike misye kòman Ayiti ye. E m ale pou m ale yon imaj Ayiti pou montre misye sezi, li di mesye nèg yo genlè 2 vòlè yo te ye. Mezanmi bagay sa yo Ayisyen Ayisyèn mwen yo Sèm frèm yo Gen de bagay fò nou chanje ladan yo Sa yo pa bèl mesye dam Epa al vann di lakay ou Menm lè ki kidnape Menm lè ki gouvènman pwoblèm bagay sa yo Nou pa la pou nap jije politik Men nou la pou nou pale pwoblèm peyi nou Mezanmi an nou fon chanje An nou fon chanje Dezyèm etap la m pral diw la ki fèm mal toujou Kenbe sa byen m pral di nou an Pataje videyo a Abòne videyo a avèk lòt zanmi ou pou fè konnen kòman Ayisyen pa nou yo ap detwi peyi an. ni nan bouch yo, ni a zam a la men, nan kidnape nan tout fason. Konprann? Nan tout fason. Rezon, mwen ta renmen ke pou nou pran sans nou gen sa m pral di an. Òtrefwa, e pandan m sot lekòl, epi m rive yon kote, nan yon palkè, epi m wè yon fanm ayisyèn, yon jèn, yon jèn, yon jèn demwazèl. Ou konnen ayisyèn pa renmen pou, ayisyèn, ayisyèn pa renmen pou yo korije yo, pa renmen pou yo montre yo, pa renmen pou yo, depi yo wè yon ayisyen pa gen ap vini, oh, e yo gen tan met zye yo laba, ki vle di, Oh yo pa tande kreyòl ou byen kelkonk ou konn mwen epi lè mwen wè manzè chita nan palkè a epi m sot lekòl m parèt epi m pral fè dispozisyon pou m salye manzè epi poutan gen yon brezilyen devan nan ki zanmi ansanm avèk li brezilyen an vin rankontre avèk li m pa konnen si se te kèk mennaj li kelkonk epi men manzè pa tande pòtigè men li gen tan fè zanmi an konn si ou konn fi fi toujou entèlijant e lè m parèt tou pre yo m ap swiv.

M mande yon konsèy. Mwen se Ayisyen parèy ou a m ap vin. Poukisa ou pa rele m pou w di m bon, vin pale ou Ayisyen. Pou m bay pwoblèm ou, ou te rele m Ayisyen wi ou mwen resevwa kon non m. Pou m ede ou. Menm lè ke m pa di m konn pale pase w, men m ka fè plis defans pase w. Konsa yon lòt ka fè yon defans pou mwen tou. Hein? M santi sa fè m mal. M pa t ap, m pa t ap janm fè videyo a. Men m santi nasyon Ayisyen pa m lan bay anpil pwoblèm. Men m ta renmen, mezanmi ann kenbe. Respè nou. Nou se ayisyen ayisyen nap viv yon lòt kote pa gen anyen ki plis miyò pase peyi ayiti se paske gouvènman an oubyen paske politik la kap kraze peyi a men m kwè ke e nou pran chans sa yo m renmen nou anpil kòm ayisyen nou se yon malere parèy nou konprann nou se yon vye malere parèy nou men m ta renmen ke nou menm tou mete nou an bon dispozisyon pou nou pa jete peyi nou menm si yon malere m pa janm jete peyi m antre m soufri m fè fanmi mwen soufri m toujou la pou m pou m jere sou peyi ayiti a. Sa vle di dènye tan pou m travèse Ayiti pou m al fè l. M ta renmen ke fè lèv zanmi yo tande l, pou yo chanje karaktè a. Nou gen plis bagay pou nou pataje avèk ou deja, men se rezilta nap tann ou. Abòne like li an man. Fè travay la mache pou nou avanse, pou nou fè korepsyon. Mwen m vle fè korepsyon nan men nou tou. E ke Bondye ap beni nou. Bon bagay ti mesye, bon bagay ti medam. Aprann pale pòtugèz la, aprann pale anglè, aprann pale byen. Sa ou pa konnen pa fòse l, pa fòse pou w bay tèt ou valè.